Lastwonomi ap ba nou yon kout men. Lik 2 pral aprann nou, kòm premye tèks, omoman ke Mari te dwe gen pou li akouche an, li menm avèk fiyanse l yo te twouve yo a Betleyèm, paske Jozèf ki sete lepè, antre parantèz, terès de Jezi Kris, te ranni an Jide. paske li te sòti de lamezon de David pou li t al fè li enskri, paske Seza Ogis te òdone yon resansman de tout latè an se tan la, e chak moun te dwe rann yo nan vil patikilyè yo pou yo te kapab enskri. E lè chos divin, byen si, Lik pral pran tan pou l presize ke resansman sa a se te le premye, e te gen yon pèsonaj ki te trèzenpòtan, ki se te Kirinius, ki site nan vèsè a. Donk, twa bagay.

èv Flavius Josèphe la, nou pral gen yon enkoyerans teyo, enkoyerans kwonolojik ant sa ke istoryen dè si premye syèk yo avanse e sa ke Flavius Josèphe li pral avanse. Men sa pou nou gade, nan èv pa l la, Flavius Josèphe pral mansyone ke Quirinus te apèn nome kòm jij siprèm an Siri e l te nome tou kòm sansè dè byen.

sa ke Luc t ap pale a. Dayè, apre evalyasyon de byen sa, nou pral wè ke mesye a ta pral enpoze lenpo, e sa ki ta pral soulve kòlè yon gwoup de moun, kote ke nou pral wè Juda le Golanit ta pral leve kanpe, sa ke nou pral retwouve tou dayè nan Labib, nan le livre des Actes, soit au chapitre 5, le verset 37, Luc, ki se te kontanporen de Flavius Josèphe, paske Flavius Josèphe li fèt an l'an 37 de notre ère, Piske li te presize nan Lik 2, li t ap pale de premye resansman, sonje m te di nou sonje mo premye a, e nou wè nan Ak 5.37 li pral pale de yon lòt resansman e avèk sèt patikilarite ke l pa t mansyone nan li pa t mansyone nan Lik 2, li pa t pale nou de revòlt. Nan dezyèm swa li, nan dezyèm fwa l pral pale de anrejistreman, nou pral wè ke l pral pale nou de revòlt sa ke Flavi Jozèf rapòte nou avèk Jida le Golanit. Men pwoblematik istorik sa ta pral rive.

Ane 6 de nòt krè. E pli lwen, nou wè se menm Flavius Josèphe li pral leve vwal lan sur la naissance de Jésus Christ nan èv li sur la mort d'Hérode, istwa ki byen sur fwa sa anrejistre an Matthieu 2, ki ankò yn fwa raple nou ke Jésus Christ te fèt Bethléem an Judée. Men li pral rale yon lòt pèsonaj ki istorik tou. Li pral pale nou fwa sa di wa Erod, ki li menm ansanm avèk tout Jerizalèm te twouble lòske yo te wè zetwal la file, yon zetwal ki file, e li ta pral rele maj yo pou l te kapab gen plis enfòmasyon, pou l te gen Kote ke l ta pral di li menm tou l bezwen ale adore wa Juif yo paske se te yon pwofesi, men se pa t sa ki te nan tèt li ditou paske li pa t vle konkirans. Byensi, li te vle tiye tibebe a, men nou wè maj yo ta pral divinman avèti. pou yo pa t retounen oprè di wa d'Ewod, sa ki ta pral mete Ewod an kolè, kote ke l ta pral òdone asasina, li ta pral voye tiye tout timoun ki nan dezan e odesou. E nou pral wè, zanj lan pral tounen kote Jozèf, ki se te le pè de Jezi, nou mete aksan sou sa, paske Jozèf se te le fiyanse de Mari, tout moun te konnen ke se li ki te papa Jezi. Li ta pral òdone Jozèf pou li desann an Ejipt, e nou pral wè, Yo t ap gen pou yo tounen apre lamò de Rod. Donk sa ki vle di ke lamò de Rod vini yon repè ki enpòtan pou n kapab sitiye la nesans de Jezi Kris. Selon yon pakèt istoryen, yo pral di nou ke Erod ta mouri le 13 mas de lan

1, Li pral di nou ke nan moman Ewod te mouri, avan lamò Ewod, te gen yon grand eklips ki te fèt, ki te pwodui. E 2, li pral mansyone nou tou, avan leklips, detay ki vrèman enpòtan, te gen yon jèn komemoratif ki te fèt avan leklips. Donk,

De kalkil astwonomik aktyèl ki presize nou ke te gon eklips an lan mwens 4, men se menm kalkil astwonomik yo pral konfime nou ke eklips sa a li te parsyèl e manitid li se te sèlman 36 pou san. Donk sa vle di ke a lè matinal li pa ta dwe atire atansyon de anpil. De anpil moun, menm si yo te eveye nan maten sa. E nou wè, menm sans sa a tou, li pral pale nou de 2 lòt eklips ki te pwodui sou ant peryòd de mwens 4 a mwens 1, kote ke te gen yon ki te fèt le 10 janvye de lan mwens 1, ki se ton eklips total, epi lòt la ki te fèt e te an desanm je kwa, menm ane mwen 1 an, men se ton eklips ki te pasyèl. Pou ki sa eklips 10 janvye de lan mwen 1 an se li ki ta dwe konsiderab? Se paske leklips ki ilye an plèn nwi o premye zè de se du 10 janvier de l'an mwen 1, li te bokou pli markant paske se fi soun eklips total e la syans pral di nou la lune fout okilte pandan 1 è e anviron 30 minit e nou kapab wè ke li se kapab, nenpòt moun ki te ve nan moman an, te kapab.

Te gen yon eklips ki te fèt nan peryòd Ewòd te mouri an, Ewòd te mouri kèlke jou apre eklips sa, e 2, li pral di nou, te gen yon jèn komemoratif, jan m te di l lan, ki te fèt avan eklips sa, e lòske nou gade. la tradisyon jwiv, kalandriye dè jèn, pa gen kenn jèn komemoratif ki te gen rapò avèk ane 13 mas, 2 lan mwens, 4 lan sa ki son detay enpòtan, tandi ke janvye 2 lan mwens 1, nou pa jwenn se jèn di dizyèm mwa, se jèn di dizyèm te bèt, swa le 5 janvye,

Anski a kè o resi biblik, nou dwe dabò kwè nan lè resi biblik. Si nou ankò jwenn dè eleman istorik, dè eleman akeyolojik, dè eleman nou kapab di ke menm e lastronomi vin korobore istwa w la, se ankò se ankò mye. Sa n ap di pou nou fini, pou nou pa fè videyo a vrèman two twolong, nou pral wè nan yon lòt tèks ankò nan Lik. twa fwa sa, soit au verset 23, kote ke li pwal pale nou sur koze batèm de Jezi Kris, li pwal di nou ke Jezi Kris te gen anviwon 30 ans loske li te fè li batize. Donk, lè nou konsidere ke tan nap viv lan, kalandriye ke nou ye a, nou konnen ke se mwan Denis le Petit, se te yon ki se te yon astwonòm, yon matematisyen, se te yon moun ki te byen fòme, ki te fè kalkil sa yo, men te gen yon erè kanta la nesans de Jezi Kris ke ane li te fikse pou lan 1 ke nou dwe gen yon avan Jezi Kris, yon apre Jezi Kris la, te gen yon erè. Jezi Kris te deja fèt swa kèlke 2 ane avan sa. Donk si n konsidere ke yon tèks pa egzanp tankou Danyèl 9 swa tou vèsè 25 ki se yon tèks ki ki se te ki se yon tèks ki ta dwe santral pou pou le pwotestantism men malerezman se tèks si santral si enpòtan mal entèprete pa pli de pratikman pa tout mond protestan an, nou wè ke l pral fè nou rate anpil bagay, paske se tèks, il è tèlman presi kanta la, kanta la, nou kapab di li ba nou dat nesans de Jezi Kris, byen ke li plis pale nou de ki lè Jezi Kris te dwe vini de Mesi. De Yeshua Mashia. Ya. Nou pral wè li pral di nou. Depi le tan ke Paul la te dwe pwononse ke Jerizalèm te dwe rebati jisko Mesi, donk Jezi Kris avan ke l te fè l batize se te Jezi de Nazarèt, men avèk batèm li l pral vini Jezi Kris le Mesi, se te lwen chwazi, se te o moman sa ke ministè li te dwe kòmanse, e Lik pral presize nou ke l te gen anviwon trantan E kalkil ke nou fè yo, avèk lè kalkil byen fè ki sòti nan moman ke dekrè a te bay pou ke Jerizalèm te alafwa rebati e pou te òganize, li pral kondwi nou egzakteman nan lan 27 de nòt rè. Donk si n konsidere 27 ane de nòt rè avèk. Sonje mete anfaz sou kalkil Mwann Deni le Pepti yo kote ke se pa yon sekrè pou pèsonn ke li te twonpe l sur la nesans de Jezikri, se te deja fèt swa de zane avan sa. E nou konnen lòske n ap fè tranzisyon soti nan ane negatif yo pou n pase nan ane pozitif yo, nou dwe ajoute plis 1. Donk sa ki fè ke o batèm, o moman di batèm de Jezikri, se te, Jezikri te gen anviwon 30 an, li. E selon sa ke nou te gen nan pwofesi Danyèl lan tou, li te dwe abouti a lan 27, gen moun ki di lan 28, lan 27 de notre ère, e nou pral wè sa ki pral egzakteman tou ba nou 30 ane ke Lik presize a, anviwon 30 ane ke Lik presize a. Donk sa fè otan de eleman ke mwen avanse nan yon grenn videyo, avèk byen sur, tout konsiderasyon sa ke nou fè sou tèks biblik yo, e nou wè ke de prèv istorik, de prèv arkeolojik, e menm lastronomi pote pati pal, se vreman ap on vwal ke mwen tap eseye leve, son pakèt koze ki ap di kanta an se ki a tè a la nesans de Jezi Kris, e nou wè ke gen anpil bagay ke nou kapab refite, de yon revè de men kapab baleye tout, De tout fason, l ap toujou kesyon ke de ki sa mwen vle kwè, de ki sa w vle kwè, e menm lè ke nou ta gen tout eleman yo, tout prèv yo, n ap di, nou, n ap menm mande ke se nou ki dwe ale a gade a zye nou tout bon, paske e li plis gen yon pòte espirityèl ke tout lòt bagay yo, e akoz de sa, nou wè ke lespri imen, konparativman avèk. La morale prêchée par le christianisme, li dur pou li aksepte, e aksepte yon seri de verite, se par la menm dakò rejte yon fason ke nou ap viv, e tout lit lan, tout batay lan, tout kesyon kap poze yo, se surtout an rapò Avèk sa, e se ki è trè malere, ke Bondye kapab beni nou, e ke zye nou kapab kontinye louvri. Amèn.